Nap denonse DG pnh la Léon Charles ki rekrite yon pakèt mèsenè nan polis la. Mesye sa yo se mache fè masak nan katye popilè yo sou pretèks se operasyon lapolis kap mennen kont gang ak bandi. Nou vle lemondantye konnen. ke lapolis inivèsèl. Lapolis dan le mond gen yon jan li opere. Nou vle le mond antye konnen ke sa Leon Charles ap fè nan lapolis la pa gen anyen pou li wè ak lapolis. Leon Charles transfòme yon ti gwoup polisye kòm de kriminèl san pitye ki pa respekte okenn konvansyon dwa moun. Jan nou te di l deja, La vyolans anjandre la vyolans. Bat chen an tann mèt li. Pwovèb la di, Lè w bay kou, pare pou w pran kou. Nou pap fè bak. Nou pap repliye devan ti gwoup mèsenè ki sòti pou touye tout jenn gason ak jenn fanm nan katye popilè yo. Leon Charles, kilè w ap esplike nou?

Ki enplikasyon w nan lanmò prezidan Jovenel Moïse? Toutotan ou pa reponn kesyon sa yo, nou p ap rekonèt otorite w e n ap goumen kont ou jiska dènye souf nou. Nou vle polisye yo konnen ke nou pa gen anyen ak yo paske yo sòti nan menm kouch sosyal ak nou. Nou vle polisye yo konnen. ke yo se pitit geto menm jan ak nou e ke yo se pitit malere malerèz menm jan ak nou. Men nou pa rekonèt yon dgpnh k ap mache masakre jenn gason ak jenn fanm nan geto yo. Nou, Fòs Revolisyonè, Jenèf an Fanmi e Alye, manyen youn, manyen tout, n ap mande jistis pou chak grenn moun ki mouri inosamman nan katye popilè yo sou pretèks yo se bandi, yo se gang. N ap mande jistis pou prezidan Jovenel Moïse ke nou konnen ke Ariel Henry, Léon Charles, melanje ak siwo libanè, met tèt yo avèk nèg ki bay non yo politisyen pou yo te asasine l anndan chanm lakay li. Nou menm nan Fòs Revolisyonè Jèn Èfò Fanmi e Alye, Manyen Youn Manyen Tout, nou di e n ap repete l, N ap goumen jiskaske tout asasen ki patisipe nan krim kont Prezidan Jovenel Moïse yo e ke yo tout ale nan prizon. N ap pwofite de. Lanmò Manino pou n poze Jean Charles ti kesyon sa a. Ba nou lis operasyon ou fè ki reyisi. Sa sèlman m ta renmen konnen. Vilaj de Dye, zewo. Gran Ravin, zewo. Anba Dèlma, nou antre Avni M. Delà kay mwen, nou boule machin mwen, m boule kay mwen. Nou tiye yon pakèt inosan, men menm moun gen katouch ou pat pèdi. Di m ki operasyon ou t ap mennen? Operasyon ba Dèlma zewo. Operasyon Lasalin zewo. Operasyon anba Bèlè zewo kote w debake chak maten ou wè Jamedyen tonbe tire, moun k ap vann ti klere pran bal, machann k ap vann ti fèy pran bal, machann k ap vann ti bonbon asirèt pran bal. Di nou Leon Charles ki operasyon ou fè ki reyisi? Lajan sa w pran nan men boujwa santi, boujwa kowonpi pou detwi fòs revolisyonè Genève an fanmi e alye manyen nou manyen tout lan, nati Leon Charles remèt kòb la. Remèt kòb la paske w pap ka asasinen nou tout, remèt kòb la paske menm si w ta rive touye m, nou gentan prepare larelèv pou goumen kont ou. Paske batay n ap fè jodi a. Li plis ke yon senp batay kote ke pou nou siviv, men se yon batay pou nou libere tout yon pèp de 85 de 25 pousan moun ki gen 85 pousan richès peyi a nan men l. Jodi a nap goumen paske gen 50 pousan pitit malere malerèz apre etid primè ki paka kontinye etid segondè yo. Jodi a nap goumen pou moun nan sid, pou moun nan nip, pou moun nan grandans. pou leta ba yo kredi plis pase demi milyon goud. Konsa, moun sa yo ap kapab rekonstwi kay yo ke tranbleman de tè lan kraze. E moun sa yo, nou konnen chak peyizan se yon antreprenè yo ye. Peyizan yo ap jwenn kòb pou yo fè elvaj, peyizan yo ap jwenn kòb e pou yo plante, peyizan yo y ap gen ase lajan

Si tranbleman de tè lan se te moun ki rich yo l te frape, si se te 5 pou san moun ki gen richès peyi a, sa nou rele boujwa yo, e ke tranbleman de tè lan te frape, nou konnen Leta t ap gentan pare non sèlman pou prete yo lajan epi pou ba yo franchiz dwanyè. Jodi a, se malere, malerèz nan Nip, nan Sid, nan Grandans ki viktim, nou pa santi prezans Leta a pou l moun sa yo. Nap pwofite de lanmò Manino poun di chak de moun ki la. Batay sa nap mennen an se batay pou libere peyi a. Se yon batay pou ki fè jenn fanm ak jenn gason aprè yo fin fè etid yo, yo kapab jwenn yon kote pou yo travay san yo pa oblije. ap ranpe devan moun men yn souli ke yo konpetan e ke yo kapab jwenn travay. Batay sa ke fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye manyen yo manyen tout ap fè a, son batay pou ki pèmèt ke lemond antye wè pèp ayisyen an on lòt fason. Paske nou trè lèd nan zye lemond. Lè nap gade imilyasyon frè ak sè nou ap pran anba pon Texas sa sifi poul ta revolte nou men nap di imilyasyon sa yo moun yo al pran anba pon Texas lan se pou yon bon maten pèp la leve kouri kite peyi a se depi 1804 mechan yo pran ekonomi peyi sa an otaj. Gen plis pase 50 an depi gwoup moun sa yo, movèz gouvènans, mennen peyi a nan yon eta de povrete ekstrèm ki fè jenn fanm a jenn gason oblije kouri al Brezil, al Chili, al an Repiblik Dominikèn. Si nou pa t vòlè lajan CIRH la, si nou pat vòlè lajan petro karibe a si nou pat vòlè tout èd peyi a resevwa nan men lòt peyi si nou tap panse avèk moun ki pi mal yo moun ki nan katye popilè yo moun nan site solèy moun nan wòl jeremi kap dòmi menm kote ak kochon si n te reflechi a moun anba dèlma dèlma 2 dèlma 4 kap twalèt nan sachè pou voye nan kanal òfelen an si n te teni kont 2 jèn koma jèn gason ki nan mizè jodi a nou pa tap vòlè lajan sa epi poun fè pèp la ap mache pran imilyasyon dan le mond antye devan moun e ke lontan nou te pi bon pase yo ankò yon fwa e manino ale manino ale li kite chagren nan kè chak jèn nan fòs revolisyonè jenèv an fanmi e alye manyen nou manyen tou. Poule yon chal, Manno te kapab yon bandi. Poule yon chal, Manno te kapab yon chèf gang. Men pou nou, fòs revolisyonè, jenè fanfanmi e alye manyen m manyen tout, Manno se te yon konbatan. Pou nou, nan fòs revolisyonè, jenè fanfanmi e alye manyen moun manyen tout, Manno e te yon frè. Se poutèt sa, lè fwon an pran kou, ou gonfle ponyèt ou, È pou gade vè lavan. Tout moun ka tonbe. Pa gen moun ki pa ka tonbe. Men, lè w fin tonbe, se rete atè a k pi grav. N abitye pran kou nan fòs revolisyonè Jenèv an fanmi an ale manyen pou manyen kout, e nou toujou leve. E n ap toujou leve. Paske batay n ap fè a se batay pou libere tout yon pèp. Batay n ap fè a se batay pou libere chak grenn moun ann Ayiti ki ta renmen wè yon lòt Ayiti, yon Ayiti kote gen travay, Yon Ayiti kote gen sekirite, yon Ayiti kote dyaspora yo kapab antre vin envesti, yon Ayiti kote ke li pa gen moun kap kidnape moun, yon Ayiti kote ke nou kapab bat lestomak nou e ke nou di nou fyè dèske nou se Ayisyen. Ankò yon fwa Leon Charles, misyon an ou echwe. Misyon pou kraze fòs revolisyonè Jenèv an fanmi e alye, mayo nou mayo tout la. Lè yon chado resto pa rive bay pèp la sekirite, moun yo ap viv avèk kè sote, ensekirite a tout kote, moun pa ka mache, y ap kidnape moun tout kote, ki sa w fè pou anpeche ke yo kidnape moun nan peyi a? Men, olye pou w ta mete yon plan sekirite, pou w ta bay moun yo sekirite paske yo peye lajan taks yo pou sa, tankou w ta chache bay pèp la sekirite, ou prefere pran lajan nan men Boulos. E ke pou asasine Jimmy Cherice te, men se byen kote mal kalkile, nou di l deja nou pa vle pè ti sale sou bout tè sa. On jou fèt, on jou wap mouri. Men chak jou nou mande gran achitèk la pou l ba nou fòs pou n mouri zam a la men. Chak jou n mande gran achitèk la fòs, pa jann kite e ke yo pran nou an lach, men kite nou mouri pandan nap goumen. Paske lè w mouri pandan w ap goumen, nou rete kwè ke e nanm nou prale yon lòt kote, paske nou pa mouri an lach, nou mouri an sòlda. Lè yo chal ou echwe nan misyon w te genyen pou sekirize pèp sa, ou echwe paske w mache fè masak nan katye popilè, ou echwe paske w tiye yon pakèt moun nan Dèlma 75 sou pretèk sou pretèks yo se gang. A leksepsyon de Mali yo nou kapab di ki te gen zam nan men l. E sa fè n di ou ka rele l bandi, ou ka rele l chèf gang. N a rele yon chalbayris moun ki mouri nan gè mas 75 yo kòm bandi ankò. Menm jan ou ti yon pakèt jenn ti atis anndan ravin Pentad, n ta di w pa ekziste moun ki bandi yo paske nou poko janm wè yon fwa ou arete yon bandi epi w prezante l bay laprès. Nou poko wè yon fwa ou arete yon bandi. E gen ki t ap nui peyi a. Okontrè, ou kolabore avèk yo chak jou. Lè yon chalou echwe, ou asasinen Manilo e sou pretèks li te bandi, li te gang. Men non sèlman n ap mande demisyon Leon Charles, men n ap nou pral pote plent pou Leon Charles tou. Se sa k fè n ap konsilte yon kabinè avoka e ke tout moun ki mouri nan katye popilè yo de fason inosan e ke nou ap pote plent. Pote yon chal pou krim ak masak yo fè sou popilasyon ayisyèn nan. E nan moman tristès sa, nou pa gen plas pou moun bat bwavo, nou pa mande okenn moun pou yo bat bravo pou nou. Okontrè ann gonfle ponyèt nou epi ansanm annou mennen lane nou ale. Mèsi anpil.